Nan ka dosye mechanste a, atis k al fon, k al pèfòme dan Miragwàn, nou nan avril 2018, pandan misye al pèfòme Miragwàn, gon ensidan k te rive, epi misye, pandan ensidan rive, Genyen Jean Renel Senatus a lepòk ki te komis, ki te prezidan komisyon jistis ak sekirite kòm senatè lwès, senatè lwès dan kondisyon ke n sonje l la piske te gen anpil komin eleksyon te gate ladan yo men kanmenm CEP a may mounen kòl li ba yon rezilta. Enben, misye ta prale kòm prezidan komisyon jistis ak sekirite. Misye te deside pou ke apre Mechanste fin fè aksyon sa a kote misye pran yon mikwo li mete l devan yon jèn fi, enben Jean Renel Senatus ta prale fè presyon, egzije menm pou ke komisè gouvènman an e menm ekri minis jistis epòk sa, Eddy Fortuné, pou l te atire atansyon l sou videyo sa kote ke Mechanste te pran mikwofòn nan mete l devan yon jèn fi. Bagay sa ta pral fè gwo tole e menm sonje Nan yon emisyon Boukanté la parole ke m te fè, mwen te oblije resevwa Mechanste dan emisyon sa a pou l te bay de eksplikasyon sou sa k te rive a. 2018, Mechanste ta pral konnen de moman ekstrememan difisil nan vi l kòm jèn gason, men nan vi l tou kòm atis puiske te genyen anpil presyon ki t ap egzèse pou ke yo te atire Ministè Lajistis, mete aparèy jistis la an branle kont misye. Nou sòm an 2018. Epòk sa a, e se sa a, e m sonje nan yon konvèsasyon ke m gen avè Jean Ismael Valestin, animatè emisyon Boukante Lapawòl la, mwen di l, monchè, a chak fwa w ap prezante yon moun, Moun yo konnen yo atravè zèv yo. E fò yon nonm pran anpil tan, pran prekosyon. Lè w bezwen konnen yon moun, w ale nan antouraj li pou konn ki moun li ye, kiyès li ye. Se malere ke jodi, mechanste gen dwa pa aprann, pa gen enfòmasyon sou yon moun ki t ap eseye, si n oze di sa, korije l oubyen ramne l alòd e moun sa a te genyen yon gwo gwo akizasyon sou do l kòmkwa li ta konn ap bay moun zam, selon yon yon, se yon yon k fè akizasyon an. Jodi a Mechanste pa viv sa. Oubyen nan sal te ye l pa gen dimansyon pou l kwit enfòmasyon sa. Ou byen kwit akizasyon sa ke yon yon fè sou Jean Renel Senatien. Kòm nèg ki ta pa pèsòn entèpoze voye zam ba li, li pale de chif li bay kat zam. Men, 2018 sa, bral efektivman baskile lavi Mechanste. Misye bral gen anpil pwoblèm. E malerezman se bral moman misye bral kòmanse jwenn de gwo blokaj vre. Paske ki sa k pase isit ann Ayiti, lè rezo ap frape w, w ap pran gwo kou. Men rezo yo tou pa gen bon moun ladan yo. Rezo yo tou pa gen bon moun ladan yo. E jisteman se paske yo pa gen bon moun ki fè ke yo deside fè moun mal. Tout moun ka eseye korije tout moun. Men asire w ke ou menm tou ke lavi ou kòrèk. Mechanste, selon enfòmasyon de moun ki pwòch li di, lè misye konstate gen plizyè atis kap kite peyi an pou rantre Etazini Damerik, nèg ap fè bèl pwogram ke li menm malerezman li pa ka monte. Gen moun ki avanse ke se deblokaj yo ba misye swit avèk sak te rive Miragwàn nan ke jiska prezan de moun estime sak te pase a se pat yon bagay ki te eksesif grav, ki te grav nan tèl nivo pou ke ou genyen tout yon, tout yon. tout yon strikti ou byen tout yon, pa yon enstitisyon, se te pa le sena an swa ki te pren desisyon an, men se te kan menm a lepòk prezidan komisyon jistis ak sekirite publik. Gen moun ki di, bon te gen de lòt bagay pou te regle, notalman kesyon sekirite. Bon kesyon sekirite jisteman, pase kan menm, lò gen de akizasyon ke wap bay zam, son kesyon de sekirite nasyonal ke liye, sekirite publik ke liye. Sa vezi, Men kanmenm sa k rive Mechanste an 2018 la, monchè son bagay ki selon anpil moun kondwi misye oubyen k ap kondwi l vè lamò si misye toujou rete vivan oubyen ki detwi l, ki paralize yon ansanm de pwojè e de rèv ke misye te genyen. Nou pa pral antre dan le fon di sijè paske nou toujou di l kòm moun chak aksyon ke w ap poze fò w reflechi sou li. Men jodi a m regrèt petèt mechanste gen de bagay li pap viv, gen de bagay li pa pral wè. Men il est écrit quelque part dans la bible Avan w retire ti pay ki nan je pwochen w lan, gade gwo pout ki nan je w la. Parole du Seigneur.